Grenadye yo bat Nikaragwa 3 gòl a 0 jodi a nan Managua. Se te twazyèm joune eliminatwa koup du mond, dènye faz. Faz ekstrèmman enpòtan, faz desiziv, seleksyon nasyonal lan kontinye sou bèl lanse. ke li te ye nan mwa pase a avèk viktwa sa ke yo fè jodi a la sou fòmasyon Nikaragwa. On viktwa 3 zewo an deplasman avèk 2 gòl nan premye mitan epi yon gòl nan fen match nèt sinye Don Didson. Seleksyon ayisyèn nan m ta ka di asire di kote de Managwa on match ki te kapab pyèj paske Nikaragwa te kòmanse eliminatwa yo avèk yon bon rezilta kote nou sonje yo te fè yon match nul kont ekip kostarikèn nan. Se vre apre sa yo pèdi kont Onduras, men yo te bay tèt yo motivasyon, bay tèt yo kouraj nan laprès, match la jwe lakay yo, anpil moun fè deplasman, e yo te donk espere fè yon bon rezilta kont Ayiti. Men, malerezman pou yo, yo pèdi match la fas a seleksyon ayisyèn nan 3 zero. Mentnan, an nou gade match sa a kòman l pase, dabò sou 11 de depa seleksyon nasyonal la. Sou 11 de depa lan, le chwa de 11 de depa lan selon Migne. Migne fè mwen panse yon 11 de depa ase entèlijan. Gen de twa bagay ke m wè nan 11 de depa misye a lè m wè lis lan sòti an mwen di bon e. M pa rayi sa m wè a. M pa rayi sa m wè a paske misye titularize Duckens Nazon ak Frantzy Pierrot. Alò, sa ki genyen de rasyonèl nan sa, se ke si n ap sonje dezyèm mitan match kont Kostarika a kote seleksyon nasyonal la te kareman transfòme e te vrèman a de dwa pou l te fè yon viktwa ekstraòdinè kont Kostarika, yon remontada spektakilè, Li te fèt avèk Nazon e Pyero ansanm sou teren an. E mwen te mansyone sa deja nan yon videyo anteryè, e mwen panse ke kotch la di tèt li ke, A, si se vre ke m te gen yon dout pa le pase ke 2 nèg sa yo pa kapab jwe ansanm ankò paske yo pa parèt konpatib, yo pa parèt nan tòp fòm yo tou 2, E mwen panse ke dènye match kont Kosta Rika a fè misye rebat kat la. E nan rebat kat la, misye di tèt li ke pa gen okenn rezon pou l pa kòmanse a 2 nèg sa yo. Nazon te kanmenm dayè fè yon triple kont ekip kostarikèn nan. Donk Nazon kòmanse, Pierrot kòmanse. Yon lòt bagay ke m te note nan 11 de depart lan, se la prezans evidamman de Josué Casimir. M pa kwè ke te genyen twòp dout sou sa, paske kanmenm Casimir se yon titulè nan AG Auxerre, se yon titulè an premyè divizyon fransèz depi pratikman 5 bòn zane, 3 zane nan nivo pwofesyonèl, 3 ane nan dezyèm divizyon ak Le Havre, 2 zane nan premyè divizyon ak Le Havre epi kounya la ankò nan AG Auxerre. Se yon jwè 24 an E nou wè kalite misye. E li te titulè, e Carlens Arcus te titulè tou. Paske te genyen de twa moun ki te kwè ke bon, Casimir se yon demi lateral dwat, li ka jwe lateral dwat, li ka jwe ofansif dwat. Donk, yo te ka mete misye tou kòm lateral dwat. Men non, m panse coach la fè yon chwa entelijan. Carlens Arcus nan ekip la, e li jwe tout match seleksyon nasyonal la pratikman sou dènye tan sa yo la. Donk pat gen okenn rezon pou te mete misye sou ban, son nèg ki an aktivite, ki konpetitif, an premyè divizyon fransèz, Arcus kòmanse, Casimir kòmanse. Epi y a eu la titularisation de Lacroix, Duc Lacroix, misye jwe a goch, m te renmen match Duc Lacroix kont Costa Rica, m sonje bèl devyasyon ke l te fè sou twazyèm gòl lan, men sitou se pat devyasyon sèlman men jan misye te pran pwofondè pou te bay ekip la opsyon. Donk mwen kwè ke Chwa misye yo kòrèk nan 11 de depart lan, m pat rayi jan misye te konpoze 11 de depart lan, epi evidaman Jean Kevin Duverne titulè sou Anes Lacroix a tou, m panse li fè sans tou paske Anes Lacroix kanmenm pap jwe, li nouvo nan ekip lan, menm si se vre se nan Burnley an premyè divizyon anglèz men li pa jwe, li pa jwe, e m panse ke sa jwe enpe nan nan lespri staf teknik lan pou te mete pito Jean Kevin Duverne ki abitye ak gwoup la, ki abitye ak jwè yo, nan defans lan okote de Ricardo Adé. Yon seleksyon nasyonal ki kòmanse match lan m ta ka di avèk yon sètèn timidite. Petèt ke antrenè a di tèt li fòk li te gade pou l wè kòman Nikaragwa ap antre nan match lan paske te gen sa a tou. Dotan ke antrenè yo a, misye te fè gwo gòj nan konferans de près lan, n ap pale de Marco Antonio Figueroa ki son chilyen, Lè kap antrene ekip Nikaragwa a, misye te di trè klèman ke yap vin atake Ayiti e ke se pou Ayiti degaje l pare l paske si yo panse nou pral bare, yo twonpe yo totalman. Se sa misye te di e misye di menm si sa koute nou match lan, nou pral atake. Donk mwen panse ke o debi, staff teknik Ayiti an te di tèt yo, nou pa pral pote boure, nap gade pou nou wè eske sa misye di a lap fè l vre. E seleksyon an te ase prudan. Menm te twouve ke patikilyèman nan faz datak nou yo, Li te difisil pou n te soti ak balon an. Li te difisil pou n te soti. E youn nan rezon ki eksplike sa, dapre sa m te wè, se paske aryè santral nou yo, lè yo gen balon an, Abe ou Duverne, yo te gen dimal pou yo te jwenn yon demi defansif ki vin mande yo boul la. Bellegarde oubyen Danley. E aspè sa patikilyèman, mwen twouve ke li te manke nou anpil sou les 10 premyè minit de jeu. Paske sonje ke jodi an, Leverton pa kòmanse match lan, se Danley e Bellegarde ki jwe. Bellegarde, an jeneral nan pozisyon, se vre li kapab avanse tankou yon 10, li kapab kòm yon 6, li kapab kòm yon 8. Men la titilarizasyon de Josue Casimir, de Providence, epi de atakan yo vin fè ke ou vin pa gen plas pou yon twazyèm milye de tèren. Ok, ou pa gen plas pou yon twazyèm milye de tèren tankou jan li te ye nan match anvan yo. M panse ke kotch la petèt di tèt li tou ke se Nikaragwa, se pa ke se yon kesyon de minimize, men nou pa pral bay tèt nou manti, Nikaragwa pa Kosta Rika, li pa yon Ondiras tou. Se vre ke match la te ka pyèj, ou pa ka souzestime yo, men se pa se pa Kosta Rika, se pa Ondiras, e misye di ke si l kapab pran yon ti risk, li kapab pran l nan yon match konsa. E m panse ke misye byen pase, antrenè a. E debi de match, jan n di l la timid pou Ayiti, men vè la douzyèm minit de je nou pral ouvri skò pa Duckens Nazon ki make gòl 1 a 0 a aprè on on sant de Casimir kote dwat. Misye, dabò te gen on rantre de touch, on rantre de touch, e Deurcus, e Casimir jwenn balon an, li fè sant lan. Epi sant Casimir lan golkipè Nicaragua a pa rive kenbe balon an. Misye pa rive kenbe balon an sèk e nan lage boul la Nazon te nan lè paraj, Nazon foure pye l e gòl. E golkipè a misye ret atè a pansan ke abit la pral rele fot pou li men pat gen fot. Li klè ke Nazon jwe boul li pwòp. E se te donk l'ouverture du score e 44 trièm gòl Nazon an ekip nasyonal Dayiti. 44 gòl an 71 seleksyon. Misye kontinye ap mache ti pa ti pa vè rekò pi plis gòl ke yon jwè janm fè nan seleksyon nasyonal la. Na gen l'okazyon nan yon lòt videyo e pale sou kesyon sa a. Donk, 1 a 0 Ayiti mennen, mwen panse ke se te yon bagay ki te sipè byen pou nou paske se pa ton match nou te demare trè fò, gòl sa te ban nou stabilite ke n te bezwen an, te ban nou yon sètèn asirans ke ok nou nan bon wout la, nou pa bezwen ap fè tèt cho, nou nan bon wout lan. Epi bon, vin gen 2 twa aksyon apre, la sòti de Placide ki fè yon sòti kote l degaje balon an men misye degaje balon an anndan teren an, malerezman e. Nou te ka cho sou aksyon sa wi. Nou te ka cho sou aksyon sa, mwen panse ke Placide lè wap sòti ou degaje boul la, degaje l pou w jete l. Sitou si wap sòti kite sifas de reparasyon w, misye sòti avèk kanmenm plizyè mèt andeyò de la sifas de reparasyon, lè w sòti konsa pa remete boul la nan sifas de je a. Degaje, si w paka garanti ke wap degaje boul la trè trè lwen, voye l deyò. Voye l touch! Paske nan voye touch la, gon tan pou ekip la pran boul la, fè touch la, pou ou menm tou gen tan replase ou. Men si w voye l ankò sou teren an, nan chan de je a, nan mitan teren an, gon posibilite ke nèg yo gen tan rapidman fè yon chout. E se sa k fèt, e nou te manke pran, nou te ka pran gòl sou aksyon sa a malerezman. E pi bon, match la ap kontinye, gwo lapli nan Managua. Gon gwo gwo gwo lapli, mwen mwen t ap gade match lan. sou Paramount e m kapab di w ke gen de faz, gen de kote yo montre aksyon yo, ou wè trè klèman ke ou prèske pa ka menm wè jwè a tèlman lapli a ap tonbe. Lapli a te trè trè fò e match lan pral kanpe nan 20 nevyèm minit de je, vin gen yon blakawout nan stad la. Ok yo pran kouran, donk gwo lanp ki limen ki fè ke ou ka wè match la, ki fè ke jwè yo ka kouri monte kouri desann sou teren an malgre ke se nan aswè match la ap jwe, enben anpoul sa yo etenn. Donk. E yo pran kouran nan stad lan. Daprè enfòmasyon laprès nikaragweyèn, se sirkui elektrik lan lale akoz de gwo lapli ki te genyen nan moman an. Donk genyen yon sirkui elektrik ki pa trè lwen stad la daprè enfòmasyon medya nikaragweyen yo. E jan van tanpèt lan, lapli a te ye an, li voye sirkui elektrik lan ale.

Jwè monte sou teren kòmanse echofe pou yo wè si match ta reprann epi match vin reprann finalman li te nan 9 è 45 è ayisyèn, 9 è di swa, 9 è 45 è ayisyèn. Donk match la kanpe pandan inèdtan 15 minit, m pa bezwen di nou evidamman jwè te gentan rantre nan vestyè e anpil pale anpil sou rezo sosyal yo e nou wè kou a. Nicaragua fè ekspre poul kase ritm Ayiti, Nicaragua fè ekspre poul wè sil ta gen koz al reprograme match nan demen etc. Mwen menm m pa kapab di plis ke sam genyen kòm enfòmasyon ke gwo van lapli k te genyen an, gwo lapli k te genyen an koupe sikwi elektrik lan e te anpeche donk ke match lan jwe, se sa ki genyen kòm enfòmasyon. Eske l te entansyonèl ke nèg yo te deside tankou m ta di w kanpe? e fè blakawout la, pwovoke blakawout la, e li pa yon bagay ki enposib. Nan faz sa yo, se tankou m ta di w se tout ti vis. E m pa ka di se sa k te fèt, ok, e ben m pa ka di l enposib non plis. Paske tout ekip ta renmen jwe yon faz final de koup di mond. Sitou lè ou pa yon fòs de frap ou pa favori, enben fò w jwe sou tout bagay nèt pou wè si w ta ka jwenn kalifikasyon sa a, pou w ta ka jwenn viktwa a. Match la reprann, pli d'une heure de temps match kanpe, lè match la reprann nan, pa t gen lapli, pa t gen van, antouka lapli ki te genyen lè match la pral kanpe a, pa t gen lapli sa a apre. E se te donk yon bon bagay, yon bon bagay paske lè sa a nou te kapab gade yon spektak pi enteresan. E pi a la 35 èm minit de je, pa bliye m di nou ke match lan kanpe nan 29 èm minit, a la 35 èm minit Ayiti pral fè dezyèm gòl la. 2 zero, yon kout tèt de Danley Jean Jacques sou yon kònè de Bellegarde. Jean Ricner Bellegarde, misye fè kònè a, e pi Danley kenbe kò l byen di pou l mete kout tèt lan, Gòl ki te mete Ayiti devan a 2 zero. A se moman, se tankou m ta di w la, on lòt ouf de trankilite pou la seleksyon nasyonal, paske lè w retounen apre tout tan sa a pa jwe, ou fè inèdtan 15 minit, se vre ke gen yon ti echofman ki te vin fèt apre, men inèdtan 15 minit yon match ki te kòmanse, ou kanpe pandan tout tan sa a pou al reprann ankò, genyen kanmenm on sèten ensètitid, ou pa konn nan ki fòm w ap ye, ou pa konn nan ki fòm advèsè a ap ye. Son lòt match ki kòmanse la a. Ou konprann son lòt match ki kòmanse e peu de tan donk aprè repriz lan Ayiti fè 2 zero a. Se tankou m ta di w 2 gòl nou yo, 2 premye gòl yo, timing yo pafè. Gòl Nazon an vini pandan ke seleksyon an kèlke pa ap chache l e gòl Danley a vini M ta ka di a la repriz apre long break la. E nou fini donk mitan a 2 zero. Yon seleksyon nasyonal ki te vrèman ap fè match li ase solid. E youn nan bagay ki te kle nan sa Ayiti t ap fè nan premye mitan an, se letal la. Seleksyon an te efikas. Paske se pa kòmsi sou premyè peryòd sa a nou te jwenn 5, 6 okazyon danjrez. Non. Nou pa jwenn yon pakèt okazyon nan jwez, men sa nou jwenn yo, nou mete yo nan filè ekip advès la. E li toujou bon kon ekip genyen sa a kòm kalite, paske se pa kont tout ekip ou pral kapab pwokire w 5, 6 okazyon nan jwez. Dèfwa se yon grenn oubyen 2 grenn w ap jwenn, fò w ka met youn nan kan an. Dezyèm mitan kòmanse, Ayiti trankil, e nou menm pral panse ke nou pral fè yon lòt gwo kou ankò a la 56 èm minit de je, Lè nimewo 3 Nikaragwa a pran katon wouj paske l rale mayo Duckens Nazon ki te an pozisyon pou l al make, pou l al fè gòl, byen lanse pa Danley Jean Jacques. Men, bon, abit videyo yo rele abit santral la ki t on Meksiken e van rele abit la al gade aksyon an paske yo di abit santral lan, atansyon, sanble o depar de l'action, Danley Jean Jacques te fè fot. Ok, bon, misye gade l nan monitè li, li regade, e li wè efektivman ke te gen yon fot de Danley Jean-Jacques. Ki te ka pase, men m panse Danley jan li mete pye a vrèman e le fèt ke jwè nikaragweyen an tonbe an, li fot. Li fot, abit lan bay fot, e donk yo te oblije anile katon wouj sa a ki ta pral ban nou sètènman yon plis ankò sou match lan, men. Pat gen katon wouj finalman arbitre lan anule l paske a l'origine de l'action te gen yon fot de Danley Jean Jacques. Epi Nicaragua pral pran yon ti yon leje asandan sou match lan aprè aksyon sa, aprè revizyon video an pral gen yon kout tèt Nicaragua ki pat pase twò lwen e yo manke bon sou aksyon sa e m ta ka di nou menm Ayiti sa n tap fè nan moman sa se te jis pase boul la. Pase boul la, pat gen tankou m ta di w yon enkyetid de la seleksyon nasyonal, yo pase boul, yo eseye konsève l, fè tan pase, epi eseye atake. E vin pral gen yon pakèt lòt chanjman ki vin fèt, 82 zièm minit de je, Danley Jean Jacques sòti pou la rantre de Leverton, Casimir sòti pou la rantre de Martin Expérience, Nazon sòti pou la rantre de Don Didson. A se moman ou vin gen Pierrot nan pwent atak lan,

Bon, il semblerait ke misye pat kontan bagay sa, e nou sonje lòt jou, antrenè a, n ap pale de Migne, te evoke le retour de Derrick Etienne an konferans de près, e misye te di ke li te fè yon bon ti pale ak Derrick Etienne, e li wè ke misye sou menm paj la, sou menm longè dond avè l,

fè yon ase long karyè nan MLS lan, te jwe nan Cincinnati, li te jwe nan New York Red Bull, e misye te rantre nan match la a la plas de de Providence. Providence se te premye chanjman donk ki te genyen nan match la otou de la 67èm minit de jeu. Lè misye monte a, misye eseye pote eksperyans li, li di nèg yo mesye kalme nou, kalme nou, pa atake nan tèt cho, li fè de twa aksyon, kèlke pèse ki te kapab enteresan pou nou, e li sou twazyèm gòl la. Li sou twazyèm gòl ke Ayiti pral fè A la 93 yèm minit de jeu, kòman l sou aksyon sa a, Derrick Etienne se li k gon balon a goch, epi bèl apèl an pwofondè de Duc Lacroix, mwen renmen lè misye ap pran teren konsa, li bay ekip la opsyon anndan, epi Derrick konprann sa, Derrick souvan konprann sa lè l ap jwe avèk lateral goch sa yo ki renmen monte yo, nou pa janm bliye aksyon sa a kote misye te bay pas lan pou, an 2019 hein, pou santr ki ta pral vin fè.

Alex Christian santre epi Djimmy Bend te make. Ebyen misye fon aksyon similè, li fè pas la fwa sa pou Duc Lacroix, Lacroix li menm santre epi kiyès ki pral jwenn balon an, se Don Didson ki mete boul lan nan filè ekip Nikaragwa a. Donk nou genyen match lan 3 gòl a 0 avèk on gòl donk de Duckens Nazon, on gòl de Danley Jean Jacques de la tèt epi yon gòl de Don Didson ki make an tout fen de match, nou te nan 93 zièm minit lè sa a. Daprè statistik ofisyèl yo, Ayiti te genyen 44 pou san de la posesyon di balon sèlman, men nou te kadre 2 fwa plis chout ke Nikaragwa, nou kadre 6 chout, Nikaragwa kadre sèlman 3 chout nan match sa a. Nou genyen. Sa ki mete seleksyon nasyonal la a 5 pwen dezòmè. Ayiti toujou envenki nan dènye faz eliminatwa sa a. 5 pwen. Nan moman kote n ap fè videyo sa a, match Kosta Rika kont Ondiras lan pako fini. A la mitan li te zewo zewo. Si li rete konsa zewo zewo a a la mitan, enben se yon sitiyasyon ki an kèlke sòt fè afè Ayiti ki a la favè de meyè gòl diferans li pral pase devan Ondiras. An n di ke ta gen yon nil ant Ondiras e Kosta Rika. Onduras ap vin gen 5 pwen, Ayiti ap gen 5 pwen, Kosta Rika ap gen 3 pwen e Nikaragwa gen 1 pwen. E 5 pwen 5 pwen ant Onduras e Ayiti, Ayiti ap genyen premyè plas lan afavè de yon pi bon gòl diferans sou ekip Onduras lan. Mentnan sonje ke sa ki tòf nan eliminatwa sa a se ke se sèlman premye ekip lan, ekip ki fin premye nan poul lan, k ap kalifye dirèkteman. Apre sa a pral genyen lè 2 meyè twazyèm ki pral aksede a on baraj entèkontinantal. Donk se premye a pou nou vize paske nou pa vle al pase mizè nan baraj la. Vwala, donk bèl viktwa pou la seleksyon nasyonal ki genyen ekip Nikaragwa 3 gòl a 0. Ayiti te vrèman tout an metriz pandan tout match lan, ekip la te an kontwòl.

En défense, mwen panse ke l'ensemble du groupe fè on trè bon travay pou te bouche twou, malgre on line up ki parèt on line up ofansif, kote ou gen 2 atakan, ou gen 2 milieu de terrain ofansif, epi nan 2 demi defansif yo, ou kanmenm gen on jwè ki gen kanmenm on portée offensive ki se Bellegarde, Bellegarde.